Bonjou oubyen bonswa a ou menm kap gade videyo sa. Byenvini sou chanèl YouTube Natacha Daciné a. Nan okazyon 29 mas sa a ki make anivèsè adopsyon manman lwa peyi Dayiti a, Konstitisyon 29 mas 1987 la, nou vin fè yon ti pale avè w de konstitisyon. Kisa yon konstitisyon ye? Yon konstitisyon se yon dokiman ki regwoupe yon ansanm tèks jiridik ki defini tout enstitisyon ki fè Leta yon peyi ak jan enstitisyon sa yo òganize. Se yon dokiman fondatè yon sosyete ki defini dwa ak devwa tout sitwayen ak sitwayèn. Li se pi gwo lwa yon peyi. Se pou sa yo toujou prezante l nan tèt piramid la, hiérarchie des normes, nan. Sa vle di, tout lòt dokiman jiridik yo tankou nòm entènasyonal yo, konvansyon, akò, trete, lwa nasyonal yo, Dekrè, arete, ak tout dokiman administratif vin apre, epi yo pa dwe depaman ak sa ki di nan Konstitisyon an. Se pou sa yo rele l manman lwa, lwa mère, paske tout lòt lwa yo dwe suiv li. Ki sa nou ka di de Konstitisyon Ayiti a? Konstitisyon Ayiti a se tèks jiridik ki prevwa òganizasyon ak fonksyonman Leta ayisyen an, ki defini dwa ak devwa tout Ayisyen ak sitwayèn. Yo rele l lwa fondamantal oubyen manman lwa peyi Dayiti. Tankou jan sa fèt nan anpil peyi, pou yon moun rantre an fonksyon kòm prezidan Ayiti, li sipoze jire pou l respekte fidèlman epi fè respekte konstitisyon an. Nan mwa doktòb 1986, kèk mwa apre diktatè Jean Claude Duvalier te oblije kite peyi a 7 fevriye 1986, anba presyon pèp la ki te revòlte kont rejim bout di li menm ak papa l François Duvalier alyas Papa Dòk te etabli nan peyi a apre 1957, yon ekip ayisyen ke nou rele konstitiyan te fòme yon asanble konstitiyant ki te gen ladan l 61 manm. Istoryen, ekonomis, sosyològ ak jiris te chita ansanm pou yo te ekri yon nouvèl konstitisyon. Objektif konstitisyon sa a se te koupe fache ak sistèm diktati a ki te fè peyi a anpil mal epi remete Ayiti sou ray demokrasi. Se konsa, konstitisyon sa a te prezante nan palman ayisyen an dimas 1987, epi pèp ayisyen an, 99 pwen 81 pousan, ta pral ratifye l jou ki te 29 mas 1987 la. Yo te pibliye l nan jounal ofisyèl peyi a, Le Moniteur, depi lè sa a, se li ki anvigè nan peyi. peyi a. Ki pi gwo aki Konstitisyon 1987 la pote pou pèp ayisyen an? Apre 30 lane diktati, kote chèf diktati a te sèl mèt ak senyè ki t ap dirije selon kapris li epi deside de lavi ak lanmò tout moun, Konstitisyon 1987 la te vin retabli valè repiblikèn yo epi remete Ayiti nan chemen demokrasi a. Li afime dwa moun, droit de la personne, tankou dwa pou tout moun viv an sekirite, dwa demokratik, sitou sa ki gen rapò ak libète endividyèl yo, tankou dwa lapawòl, dwa pou moun fè asosyasyon, pou yo pa mete moun nan prizon de manyè ilegal, dwa ki fè tout moun egalego san diskriminasyon sèks, koulè, ras, laj.

te bay fanm dwa pou yo vote, men se avèk otorizasyon mari yo, se konstitisyon 1987 la ki ta pral retire kondisyon diskriminasyon sa a kote li konsakre egalite fanm ak gason sou plan politik tou. 29 mas 1987, 29 mas 2021. Ki kote nou ye? 34 lane apre, prèske tout gwo espesyalis nan koze konstitisyon ak dwa konstitisyonèl rekonèt pi fò moun ki pran pouvwa sou konstitisyon an epi ki jire pou respekte l epi fè respekte l yo pa sispann vyole l. Pi pre nou la, nou ka site arestasyon politik ilegal yon jij an fonksyon nan Lakou Kasasyon, revokasyon ilegal ak ranplasman 3 jij, kreyasyon yon Konsèy Elektoral Pwovizwa, desizyon pou fè yon referandòm pou chanje konstitisyon an ki entèdi nan manman lwa peyi a pou n site sa yo sèlman. Si genyen nan espesyalis sa yo tankou Myrlande Manigat, Mèt Monferrier Dorval de regrete memwa, ki rekonèt inaplikasyon manman lwa peyi a soti nan anpil feblès dokiman an menm genyen epi plede pou yon lòt konstitisyon tou nèf, gen anpil lòt espesyalis, tankou istoryen Georges Michel, ki te youn nan moun ki te ekri konstitisyon 1987 la, ki panse se pa konstitisyon an ki responsab deriv chèf ki pase sou pouvwa yo. Se pa chanje pou yo chanje konstitisyon an, men se aplike pou politik yo aplike sa ki di nan manman lwa peyi a. Gen sila yo, tankou ansyen depite Jerry Tardieu, ki te prezide komisyon espesyal sou amandman konstitisyon an nan 51 nyèm lejislati a, ki kwè konstitisyon 1987 la merite yon ti pase men nan kèk atik. Se konsa, anvan fen manda l, Jerry Tardieu ak ekip li, nan yon dokiman 52 paj, te fè 30 pwopozisyon revizyon ki pou ta fèt nan Konstitisyon 1987 la, ki te sibi yon premye amandman nan lane 2011. Jounen jodi a, chanjman manman lwa peyi a ap fè anpil deba nan sosyete a, depi apre mesye Jovenel Moïse deside chanje Konstitisyon an an gwo ponyèt. E ou menm k ap gad videyo sa a, ki bò w pozisyone w? ou pou chanjman, amandman oubyen aplikasyon konstitisyon an jan l ye a? Poukisa? M ap tann repons ou nan yon kòmantè anba videyo sa a. Si w te renmen videyo sa a, pataje l, kòmante l, epi pa bliye abòne ak Natacha Daciné pandan n ap ba w randevou lòt semèn pou yon lòt videyo.